Ofèt, kowonaviris la se yon se yon enfeksyon viral ki di a yon yon viris ke yo rele covid 19 ke yo ke yo dekouvri tou resamman an desanm an Chin. Maladi sa a kòmanse fè de de grav ravaj atravè lemond notamman an Chin, Ozetazini,

Jeneralman kòman kowonaviris lan prezante? Moun ki gen kowonaviris lan jeneralman l prezante yon fyèv, fyèv sa li kapab yon fyèv entèmitant sètadi fyèv lan ale li tounen, moun nan kapab genyen tou yon tous, yon tous ki kapab yon tous sèch oubyen yon tous ki gras, moun nan kapab prezante tou yon mal de gòj, moun nan kapab genyen dè mo de tèt tou sa, Moun nan kapab genyen tou dè difikilte pou li respire. E moun nan kapab genyen tou yon konjesyon nazal ou di mwens moun nan kapab genyen tou yon ekoulman nazal. E pli rarman moun nan kapab prezante dè siyn dijestif kòm yon dyare ou di mwens yon doulè abdominal. Il faut dire que dans certains cas moun nan kapab pa prezante ankenn siy, donk a se moman on pa on parlera de d'une forme asymptomatique. Mais il faut dire que dans 80 pour 100 des cas coronavirus lan prezante yon fòm benen, c'est-à-dire ke se pa yon maladi excessivement grave, se yon maladi ki kapab trete nan 80 pour 100 des cas san ke moun nan pa gen yon tretman spesifik. fi. Men tou dan sèten ka, nou kapab jwenn de grav konplikasyon sitou lakay moun ki aje yo, sitou les gens qui sont ages de plus de 60 ans, lakay moun ki gen de komòbidite tankou si moun nan prezante yon dyabèt, si moun nan gen de pwoblèm kardyak, si moun nan asmatik, si moun nan gen de sekèl de tibèkiloz, si moun nan se te yon gran fumeur ki te deja gen de repèkisyon sou. sou poumon li, tou sa. Donk, a se moman moun nan kapab prezante de grav konplikasyon ki kapab petèt mòtèl pou moun nan. Kòman yon moun kapab atrape kowonaviris lan? Kowonaviris lan transmèt de yon moun enfekte a yon moun non enfekte pa de goutlet, goutlèt, respiratwa. Donk sètadi kwa? Si moun nan enfekte, l ap touse oubyen l ap etènye, e ke ou menm ou kanpe a mwen d'un mèt de distans pa rapò avèk moun nan, a se moman ou kapab fasilman inale goutlèt respiratwa w sa, epi ou enfekte. Ou di mwens, si moun nan ap etènye nan men l oubyen l ap touse nan men l, e ke moun sa bo prese w lamen, otomatikman ou kapab enfekte, si w al touche zye w, w al touche nen w oubyen w touche bouch ou. E osi, si pa egzanp w ap frekante de grand foul tou lè jou e ke ou gon sètèn pwoksimite avèk yon moun ki enfekte, ou fasilman atrape kowonaviris lan. Kòman nou kapab pwoteje tèt nou pou nou pa atrape kowonaviris la? La premyè choz, fòk nou lave men nou regilyèman e swanyezman a chak enstan. Sètadi lè nou fin touche yon objè ki sal, lè nou fin prese yon moun lamen, lè nou fin touche yon sifas kèlkonk ki nou estime ki kapab kontamine, nou sipoze lave men nou. pandan omwen 30 segond. La dezyèm choz, nou sipoze rete lwen moun le plis ke posib, a plis a pli d'un mèt de distans. Poukisa? Paske si moun nan ap touse ou di mwens lap etènye, moun sa fasil emèt dè goutlèt respiratwa e ke ou menm ou kapab inale e ki finalman kapab enfekte w. Twazyèm choz, fò nou toujou evite mete men nou. nan zye nou, nan nen nou, nan bouch nou. Poukisa? Paske men nou touche tout bagay. Donk, men nou kapab enfekte a nenpòt ki moman e otomatikman ke w pòte men w nan bouch ou, nan nen w, nan zye w, ou fasil kontrakte viris lan. Otre choz, si w ap touse.

Otomatikman ke w prezante de sentom tankou ou gen fyèv, ou ap touse, ou gen de maux de gorge, ou santi yon grand fatigue, se de siy de coronavirus lan. Ou sipoze alerte medsen w, ou di mwens ou gen dwa kontakte.

Ou sipoze mete a dispozisyon w tout medikaman w e pran medikaman w regilyèman, evite gen rarte medikaman paske ou pli ekspoze a maladi sa ou plis ka prezante dè konplikasyon fatal. De se fèt, ou sipoze gen yon stòk de medikaman ki ki adekwa afè ke ou kapab pran regilyèman. N ap mande tout moun pou swiv konsiy otorite sanitè yo ki kapab chanje de moman a dot depandamman de evolisyon maladi an sou le plan nasyonal. Se tout konsèy sa yo ke mwen te gen pou nou. Donk, mwen se Doktè Valentin Ange, entènist.